Coucou mes amours, comment allez-vous? Mwen kontan retrouve nou ankò yon fwa nan yon lòt videyo. Sejousi, sitiyasyon sanitè mond lan fè ke nou lave men nou de plus en plus. Se trè byen. E sesi, lè ke nou pa nan yon pozisyon ou byen lè nou nan machin ou byen nan yon lye kèlkonk kote ke nou pa ka jwenn dlo avèk savon, nou itilize jel Antibakteryèl pou nou kapab dezenfekte men nou. Se vrèman yon gwo solisyon. Se pou rezon sa a ki fè mwen panse, mwen di l ap vrèman bon si m montre w ou kapab prepare jèl sa a lakay ou byen fasil. Premye sa w ap gen pou fè se dezenfekte lye avèk tout istansil ke w pral itilize. Donk n ap gen bezwen CMC ki se yon jèl sentetik, Yo itilize li kòm espesè tou nan pwodui kosmetik yo, yo itilize l tou kòm aditif alimantè, ou jwenn li nan beurre ke n ap konsome, ou jwenn li nan krèm ke n ap bwè. Donk n ap itilize 5 gram anviwon CMC, n ap itilize 10 gram de glycérine végétale pure, nou konnen ki vrèman bon pou li idrate po nou yon fason pou alkòl la li pa dekale po men w. Piske w ap itilize li pandan anpil tan. N ap bezwen anviwon 300 mililit alkòl, n ap bezwen anviwon 150 mililit dlo, men se dlo ki. Demineralize, sa vle di ki pa genyen mineral ladan l. Ok.

Donk, dèke nou fin melanje gliserin vejetal la ansanm avèk CMC a, nou prale vide melanj lan nan dlo a. Ok? N ap vide li peti a peti. Nou pa vide l d'un sèl kou paske si ou vide l d'un sèl kou li pral fè gwo boul e lè sa l ap vrèman difisil pou ou debarase w de kantite boul li pral fè yo donk se petit a petit jiskaske yo tou lè 2 vrèman byen melanje. Youn nan teknik pou itilize pou melanj lan kapab sòti pi byen, se pou chofe dlo a. Ou fè ti chofe li yon fason pou li kapab absòbe engredyan yo pi fasil. Donk, dè ke nou fin vide tout, ou kapab wè kòman li vin ye. Li vin, li vin epè paske li fè yon sèl ansanm avèk dlo a, men sepandan li vrèman byen melanje, li pa fè ankenn boul. Donk, se yon rezilta konsa ke ou dwe bat pou genyen.

E vwala mwen prale ajoute alkol la, mwen pap ajoute li tou de kou, map ajoute li peti a peti. Ok, yon fason Pou melanj lan kapab fèt pi byen. Mwen itilize yon batteur tou ki pou edem poum kapab genyen melanj lan pi rapid. Ou kapab itilize yon fouè tou sof ke wap gen bezwen plis bra. Ok. E vwala. Mwen tap bliye di nou ke mwen itilize alkòl 70 pousan, ou kapab itilize 96 la, men li plis rekòmande pou w itilize 70 pousan. Ou kapab remake dè ke nou fin fè melanj lan la jèl la li deja prè. Li pa twò pwès, li pa twò dlo donk li fèt nan jan nou te vle l fèt la donk mwen vrèman renmen rezilta a donk pa neglije aprann fè li mes amour paske ou kapab wè jan li fasil pou fè. Mwen prale vèse li nan yon ti po ke mwen te non sèlman lave e dezenfekte osi ok.

E vwala mes amour li deja prè pou nou kapab itilize. Kantite mwen te fè a li ban mwen anviwon 4 ti boutèy sa nap gade a donk ki sòti m vrèman benefik. Atout mwen konnen gen anpil nan nou ki kapab di konsa ah li fasil pou mwen jwenn jèl la achte li fasil yo vann li tout kote men kite m di w pandan kriz sanitè la gen anpil kote anpil peyi pandan yon sèten tan li te vrèman difisil pou w jwenn jèl la akoz anpil moun t ap achte l akoz maladi a donk anyen pa janm twòp pou ou aprann. aprann li epi mete like la nan video a paske mwen sur et certain ke ou te renmen video a epi tou pataje video a bay yon zanmiw si w poko abone fè sa kounya aktive ti kloch la nap wè ankò nan yon lòt video bizou pou nou tout bye.